E bonjou, bonjwa tout moun, sa ka fèt kòman nou ye? E mwen espere ke nou anfòm, kòm dabitid map toujou salye nou depan de lè Avèk moman ke nou pral gade e video sa Pa bliye, non pam se Dekaye Trouve Kelly pou moun ki fèk rive sou chanèl sa E jèn ayisyen kap viv nan peyi chili depi ane 2017 So sou chanèl sa, nou pale ou de vwayaj, nou pale ou de viza, eksetera, eksetera Donk Pa ezite abòne si se premye fwa ou rive la e aktive ti klòch notifikasyon pou w pa rate okenn nan nouvo videyo avèk enfòmasyon ke nou toujou bay sou chanèl sa. E jodi a la nou pral pale w de e de mwayen, m ap di nou de men m ap ba nou yon degi, degi a m panse nou konnen l deja men m ap stil mete l ladan. So m ap ba nou de fason ou byen de tip de viza e ke w kapab jwenn non sèlman pi fasil, e kap pèmèt ou antre chili byen rapid ok sim kapab dil konsa e nou konnen nan sousi poum toujou pote solisyon pou nou epwi mwen tal fè kèk rechèch ok mwen tal fè kèk rechèch sou tip de viza ke yon moun kapab mande pou antre nan peyi chili. Anben nan tout rechèch m fè, e gen 2 tip de viza, jiska dat ke nap pale a la, se 2 tip de viza ki mwen demande e pou yon moun vin chili. Ok. Donk se youn nan rezon ki fèm di pi fasil e pi rapid. Nou gentan konnen. E pou moun ki nan domèn biznis, bon, malezman tout moun gen dwa pa nan domèn biznis, nou gentan konnen lè yon pwodwi mwen demande, sa ka koz pwodwi a vann meyè e pi ba pri, e tou, se pa paske yon pwodwi mwen demande ki fè l pa efikas. Sou sa, m panse sa, se yon, nou tout kapab fè ti analiz sa, ok? Donk, 2 tip de viza sa yo, se 2 tip de viza ki mwen demande. e yo stil la e prezan byen e byen prezan ok pou kapab fè demand ou pou antre nan peyi chili tip de viza sa yo ki viza yo ye premye viza a se viza etidyan viza etidyan an se youn nan viza ki mwen demande ok lèm di mwen demande tou e m plis ap pale pou kominote ayisyen nan paske nou konnen tou. video m yo m still fèl pou ayisyen ok donk m plis ap pale pou kominote ayisyen donk viza etidyan an se yon viza ki mwen demande men se pa yon viza tou ki twò konplike pase sa e youn nan avantaj viza sa yo genyen se pa viza ki twò konplike pase sa ok pou demande viza etidyan an kisa yon moun ap gen bezwen ou ap gen bezwen premyèman yon lèt admisyon nan inivèsite oubyen lekòl pwofesyonèl. Ko pral etidye chili a pa bliye e inivèsite e li parèt yon ti jan anpil lajan paske isit la chili inivèsite yo pa tèlman ba pri men byen ke e se pa tout bagay ok paske konen gen plizyè branch sa pral depan de so pral etidye a pri yo varye ok donk men yon nan apwòch ki bon ankò se ke yon lekòl pwofesyonèl tou kapab fè sa pou ou. Donk yon etid pwofesyonèl pou pwofesyonèl p ap koute twòp lajan pase sa. Sou sa m panse li ap avantaj yon pakèt moun. E jan m di nou an premye bagay ke w ap gen bezwen an se yon lèt admisyon. Sètadi e fòk ou gen yon moun nan Chili. So m gentan konnen majorite ayisyen k ap gade videyo nou yo oubyen majorite ayisyen. Ap difisil pou yo pa gon kontak nan peyi chili paske gen anpil ayisyen ki antre nan peyi chili byen ke gon pakèt la tou se nou konnen meksik etazini se a sa ou panse sèlman men stil toujou gen ton majorite ayisyen kap viv chili e m panse lap difisil pou yon ayisyen pa gon moun kap viv chili ok premye bagay la se ta ale nan yon inivèsite oubyen yon lekòl teknik pwofesyonèl jan nou kapab rele l la epi tou enfòme l ke gon moun ki ta renmen vin etidye ok avèk Kounye a la, y ap kapab fè yon lèt pou ou, ok, yon lèt, lèt sa pral sèvi w pou w ale nan konsila Chili ki Ayiti a, ok. Se lèt sa a ki pral ba w lèsepase pou w vin etidye nan peyi Chili. Ok. Donk, jan m di nou an, se lèt admisyon an. Dezyèm bagay la, ou konnen depi w ap vin etidye, fòk ou kapab gen kòb e pou w peye etid la. Ok. Donk, sa e dezyèm bagay la. Apre sa, ou menm, w ap gen bezwen e, e, w ap gen bezwen. Alò, relve de nòt, èske m ka di l konsa? So, mo a, mo a yon ti jan echape m. So, w ap gen bezwen relve de nòt ou, bak ou, e de seri de bagay, ok, ki, ki pwouve ke ou, ou, ou, ou fini lekòl ou, ok, oubyen ou, ou fini yon klas, paske se, se se yon bagay pwofesyonèl ou pral, se pa tout bagay pwofesyonèl ki mande fòk ou fini lekòl. Ok, sa k fè m di se yon klas tou. Donk, fòk ou kapab gen pyès sa yo. e ki sipoze legalize, nou konnen fòk yo legalize, e ki pral mande tou pou yo tradui, ok, pou gouvènman chilyen an oubyen pou anbasadè m, m pa konnen, kapab konprann li. Ok, donk sa yo, se pa de seri de bagay ki difisil, so se de seri de bagay ki byen fasil, e m panse se youn nan m panse se youn nan privilèj oubyen youn nan okazyon ke nou te kapab pwofite pou nou fè demand viza etidyan, ok, so ki pa trè demande. Donk, lè yon bagay pa trè demande, nou gentan konnen analiz ki pral fèt sou li yo tou, siman yo pa pran anpil tan. Paske si pa gen anpil. e ka pou yo analize, donk mwen de ka ki genyen yo se sitou ka sa yo y ap pase byen rapid ok, donk m panse sa se yon bon bon trè bon ide li ye antouka e gen yon videyo m te fè deja sou viza etidyan pou peyi chili so m ap gade m ap kite lyen an pou nou nan deskripsyon videyo a paske m gen kèk bagay ki ka echape m nan sa w ap gen bezwen men nan videyo sa w ap jwenn tout sa yo konplè ok so w al gade videyo sa si tout fwa sa enterese w pou w kapab e konnen plis detay sou sa. E dezyèm, dezyèm viza ke m pral di a la, li menm li preske pa demande menm. Ok, so viza etidyan kan menm. Gen moun ki fè l paske e gen kèk ane de sla, m ka di 2018 yo, m pa fin chonje trè byen. So m kwaze kèk ayisyen, sitou m te kwaze avèk yon ayisyèn ki te vin la deja, ki te vin isit chili avèk yon viza etidyan. Ok, avèk yon viza etidyan ki t ap viv isit la. E youn nan bagay tou, se ke tout. Tip tip de visa skem sa yo map di w la la, lè w rive Chili, nòmalman y ap pèmè, w ap kapab, w ap jwenn posibilite pou w kapab e travèse oubyen pou w chanje stati nòmalman san pwoblèm pou w kapab rete nan peyi a. Ok. Donk dezyèm viza a jan m di nou an, li menm li prèske pa demande menm menm menm menm menm menm menm. Ki viza l ye? Se viza relijye. M konnen ke moun kap chèche enfòmasyon yo nou gade anpil chanèl. E m si e sèten ke viza relijye sa nou pa jwenn ni nou pa jwenn nou m pa kwè nou jwenn yon moun pou m pa di 2 moun ki ba nou enfòmasyon sou viza relijye sa. Viza relijye a li stil son viza isit la la yon moun kapab fè demand pou li pou kapab vin nan peyi chili ok donk youn nan bagay m wè ki enteresan nan viza relijye sa se ke e kominote ayisyèn nan kap viv nan peyi chili gon pakèt ayisyen nan peyi chili la aktyèlman la ki gen ki gen legliz ok donk men e yon bagay tou fòk ou konnen legliz la se pa sèlman batiman an ok avèk piblik la. Ok donk li mande de seri de nòm li mande legalizasyon li mande papye legal tou ok donk sa li sipoze enpòtan son legliz ki sipoze e an règle pa rapò avèk leta ok donk viza e relijye a m panse sa li menm la pi fasil e pi rapid toujou so igual lap toujou mande nou fòk nou genyen yon kontak nan peyi chili ok. Men kisa wap gen bezwen, wap gen pou legliz sa tou li fon lèt poul envite w e sa m pa konnen, swa nan yon kwazad, swa nan yon e revèy, eksetera, eksetera. Donk, e legliz la ap kapab envite w, epi ak lèt sa tou, wap bezwen lèt sa tou, se li menm kap pèmèt ou ale e nan konsila chili ki ayiti a tou, ok, pou kapab valide demand ou an. Pa bliye, si tout fwa tou son koral. M pa konnen yon koral k ap vin chante, yon predikatè, yon a wadèvè. Ou konprann sa m vle di w la? Yon moun ki konn chante, yon koris, m pa konnen, yon moun ki konn chante k ap vin pèfòme, eksetera. Donk, tout fason sa yo se de fason ou kapab di ou envite tèl moun, oke, vini patisipe nan tèl bagay ke w ap fè. Oke? Donk, jan m di nou an, premye bagay la, fòk legliz la se yon legliz ki legalize, ki respekte tout nòm yo. Oke? Epi, l ap fè lèt lan, nòmalman l ap voye pou ou. Epi tou, e, nòmalman w ap bezwen kèk pyès tou wi, tankou paspò, foto eksetera, men m pa chonje tout, tout e, e pyès yo byen, paske m pa vin pale de pyès yo la, men se sa enterese nou, nou mèt di m nan kòmantè yo, m ap vin avèk tout sa n ap gen bezwen pou viza relijye a, sitou, paske m poko fè videyo menm sou viza relijye, se premye fwa m ap pale de viza sa. So map vin avèk plis detay pou nou pou nou kapab jwenn pou viza relijye a. Donk janm di nou an, mwayen sa a m panse ke lap pi rapid toujou ke viza etidyan an paske pa gen, èske, m pa kwè gon ayisyen ki ko vin isit la sou viza relijye. So m pa kwè sa menm menm menm menm. Donk, e m panse ke nou tout la a nap gen ayisyen kap viv nan peyi Chili janm di nou an. Donk ou gon ayisyen kap viv nan peyi Chili, epi si tout fwa, Ayisyen k ap viv nan peyi Chili a, li pa gen kontak dirèk avèk e petèt manb òganizasyon yon gwoup ayisyen ki gen legliz isit la la, li kapab fè l tou nan nenpòt legliz ki legal isit la la. Tankou si l mache nan yon legliz nan zòn li, oke, li kapab toujou pale avèk pastè oubyen prèt, m pa konnen eksetera, e ki nan legliz la, ki kapab fè sa pou li san pwoblèm. So sa, m panse sa li vrèman vrèman vrèman enpòtan. Apre sa, twazyèm viza a. So m pale de viza sa deja, men kanmenm m panse se youn nan viza ki pi rapid nan moman ke m ap pale a la, donk m ap still ba nou l kòm degi, se viza travay la. Ok, donk m pale anpil de viza travay la deja, m di nou ki sa n ap gen bezwen deja, m di nou ki jan nou kapab fè l deja, men li still rete youn nan viza ki bay pi rapid isit la la nan peyi Chili. Ok, e paske nou konnen viza touris la li menm, Se viza ki pi fasil an tèm de dokiman, an tèm de papye. Donk se viza tou, pwèske m mèt di tout moun kapab fè, paske dokiman ou mande yo, li aksesib avèk tout moun, donk tout moun kapab fè l. Men pa kont viza travay la, oubyen viza relijyon, oubyen viza etidyan an, l ap mande fòk ou gen kontak nan peyi Chili ki diferan avèk tout lòt yo. Donk, stil de viza sa yo, lè se yo ke ou antame, w ap antre isit Chili pi rapid. E pi senp tou. Dayè mwen gen yon demwazèl ke m te ede, alò m pa t fè tramite pou li non, sou li te fè tramite a pou kont li, selon eksplikasyon ke m te bay de sa deja, ok, men pa kont lè l t ap fè tramite a li te kole, eksetera, li te mande m kèk konsèy, m te ba li l, e aktyèlman la, se biyè davyon k ap achte pou l gen tan vini isit la, la nan peyi Chili. Ok, so, si demwazèl sa a vle pataje eksperyans l ansanm avè nou tou, so m ap pote l pou nou. Donk, se demand viza de travay li te fè. E lè l fin fè demand viza de travay li etc apeprè 2 ou 3 mwa si m pap twonpe m ok. So tout bagay te gentan ok. Dayè li te voye li te voye e papye yo te ba li kap pèmèt li antre isit la pou mwen tou. So m gen papye a la. So se se se jan m di nou an se biyè davyon kap achte la. pou l vin Chili. Donk, tip de viza sa yo, yo trete pi rapid. So, m panse ke m te, ke m itil nou. E si tout fwa m te itil nou, nou deja konn prensip la deja. Pataje videyo yo mezanmi, pa ezite. Pataje videyo yo. Chak moun, e, chak moun, poste videyo yo sou stati nou, lyen an, poste l sou stati nou, pataje l nan gwoup WhatsApp, gwoup Facebook, etc. Ede nou, pou kapab ede lòt moun tou. E pa bliye kite ti like la pou nou. E si gen kesyon, fèl nan kòmantè yo, so map toujou pran le swen poum reponn tout kòmantè ou byen tout sam kapab ok so se te zanmi nou Decaetrovkely so pataje video a e mèsi tout moun so nap wè nan yon pwochèn video so mèsi tout moun.